Cop 21. Ebyen akò sa, se yon akò ki pale la de kijan lidè sa yo pral travay ansanm pou pwoteje peyi yo kont degradasyon anviwònman, pli presizeman nan sa ki gen rapò avèk rechofman de la tè epi tout lòt bagay nou wè ki ap pase ki de katastwòf natirèl. Prezidan Privert li menm pou kont pa li, Ebyen li di ke Ayiti gen obligasyon pou li fè pati de yon demach konsa paske tou senpleman Ayiti se yon peyi ki an danje. Prezidan Privert li fè konprann ke ebyen nenpòt ti lapli ki pase la an Ayiti ebyen se gwo inondasyon. Kidonk Ayiti gen enterè, Ayiti gen obligasyon menm pou l patisipe nan yon jan daktivite konsa pou li redui risk. ke nou genyen an Ayiti aktyèlman kote ke ebyen ti krik ti krak peyi a anba dlo. Prezidan Privert fè konprann ke nou genyen de pwogram pou rebwazman an Ayiti men sepandan nou lwen anpil nan koze jere dechè yo an Ayiti. Donk akò sa ki son akò ki chita sou 3 wòch dife ki se anbisyon, angajman ak solidarite, ebyen se yon akò ke ya gen pou yo revize apre 5 an. Pa konsekan, apre 5 an, lidè ki te chita yo pou yo siyen akò sa a, yo va chita ansanm pou yo revize l pou yo wè ki pwogrè ki fèt lakay yo respektivman. Alò, nan kad sa a, lè Prezidan Privert fin siyen akò sa a, se kon sa nou te rankontre ansanm avèk li nan Tonèl Restoran ki nan Bwouklin, Nouyòk. Kon sa, nou te fè yon ti chita pale ki pa long ansanm avèk li, ebyen, pou nou chèche konprann pou ki sa, apre siyati akò sa a, ebyen li te jije nesesè pou li rankontre avèk de twa moun nan tonèl restoran. Mezanmi n a pral koute avèk atansyon repons ke prezidan Privert va ba nou ki se rezon ki fè li te fè yon pase la nan tonèl restoran. Zanmi oditè ou koute radyo Komedi FM ansanm avèk ou se zanmi ou Berlot Antoine pou emisyon Brase Lide. Nan moman sa a nou nan Tonèl ansanm avèk Prezidan Privè. Bonswa ou Prezidan Privè. Bonswa zanm bonswa tout oditè oditris radyo a Komedi FM kap tande emisyon sa a se yon plezi m avèk nou aswè a. nan mitan nou yo. Bon Mesye Privert son sipriz pou nou pou nou tande ou nan Tonnè lès ou kapab ba nou rapidman bi vizit sa nan New York City. Bon, mwen te vini New York nan kad akò Cop 21 ke 175 chèf deta e de gouvèneman de tou lè peyi de la planèt te vin siyen pou yo ta manifeste angajman yo pou yo goumen kont sa yo rele chanjman klimatik e antan ke prezidan Ayiti mwen patisipe tou nan siyati akò sa ki temwaye angajman peyi Dayiti pou lite kont degradasyon anviwònman an men mwen nan Nouyòk m estime se te nesesè pou m te vin Bwouklin pou m te vin rankontre avèk kominote Syen nan. Pa gen pi pi bon kote ke n te ka rankontre yo se nan Tonèl. E sa a se yon anbyans de fèt, se yon anbyans de, m ta ka di, pa de rekonesans, de retwouvay antre dè zami, antre dè frè, antre dè konpatriyòt ke m gen la aswè a nan Tonèl. Alò emisyon sa a nan moman n ap pral pase l w ap gen pa Ayiti. Kisa ou atann de moun ki nan dyaspora? Nou konnen Ayisyen ki bò isit yo pasyone anpil anpil de politik an Ayiti. Kisa w ap mande moun ki nan dyaspora? Ayisyen kèlkeswa kote l ye a, li pote Ayiti nan kè l. E m kwè ke tout Ayisyen, nan kèlkeswa peyi a li reve, retounen ann Ayiti, kontribye a rekonstriksyon peyi a. E sa ka dyaspora a ka espere, pa de prezans mwen nan Nouyòk, men de responsablite m antanke chèf deta, antanke prezidan pwovizwa, se travay pou ke nou mete enfrastrikti. Tir nou mete kondisyon pou pèmèt ke tout moun ki vle retounen an Ayiti, ki vle al Ayiti al envesti pou yo jwenn kondisyon favorab pou yo envesti, pou yo kontribye a devlopman peyi a. Mèsi Mesye Privert, nou espere ke n a gen chans tande bèl nouvèl sa paske ou mansyone enterè w nan dyaspora, nou espere ke n a gen chans tande devlopman politik yo pou nou wè kisa ou menm w a fè nan ede dyaspora pou yo santi yo sef

Li fon pa an avan, se tout pitit peyi a ki satisfè, ki benefisye de li, ke pitit ki a lenteryè, ke pitit ki a lesterye. Mwen m toujou di ke m pa gen pati. Pati m se pèpl ayisyen. Sètadi ke, ke ayisyen deyò, ke ayisyen a lenteryè, angajman m se travay pou yo. Mèsi beaucoup.
Se mwen k pou di nou mèsi nan Komedi FM. Dakò, mèsi. M di nou, mwen nan, nou nan kè mwen, m ap toujou panse avèk nou e mwen dis. Disponib pou nou nenpòt lè ke nou bezwen mwen, rele m pou m pataje enfòmasyon avèk nou ki konsène avansman peyi Dayiti. Dakò mèsi zanmi oditè w ap koute Mesye Juste Privert pou Radio Comédie FM. Babay.